Woyy mezanmi koman nou ye koman nou ye koman nou ye koman nou ye tout fanatik Haïti Miami Nassau Chili Mexique Brésil tout kote nèt koman nou ye pral gen zen vini m vin ba nou yon bèl tèt zip tonbe la a antouka Haïtien kote nou ye kèlkeswa nou ye Haïtien kap vini kap vin Mexique kap sot Brésil kap sot Chili. Mete granmoun sou nou. Ayisyen ta pa tjou lave kò nou. Bagay yo pa bon, bagay yo pa bon nan moman la non. Bagay yo pa bon nou la. Mete granmoun sou nou. Mezanmi, bagay yo kòmanse vrèman egzajere la. Egzajere. Ou konn sa k egzajere a wi. Ou konnen l. Bagay yo vrèman pa bon la mezanmi. Yo pa bon ditou. Depòtasyon nan pena nan men zen depòtasyon zen zen mele nan men moun meksik yo moun deja moun meksik nou moun tapajou la moun toujou toujou meksik men meksik la konprann zen mele nan men yo depòtasyon yo gen yo gentan sou de vwayaj la mezanmi yap depòte moun retire moun meksik voye ale paske moun yo vrèman ap pete kouri la vin meksik men Elas! Eske yo gen kontwòl baay? Yo pa gen kontwòl anyen kap fèt. Moun yo ap bat pou yo sove kò yo. Vini mezanmi, men kounye a la se depòte yap depòte moun yo. Wap m pa apresye sa ditou, ou konprann? Antouka, ou menm ki la, ki deja Meksik, oswa kap vini, mete granmoun sou ou paske vini an la son bagay ki vrèman, vrèman kòmanse pa fasil. Jan n konnen l te fasil la, la moun yo tap vini an, sa vrèman kòmanse pa fasil. Bagay la vrèman kòmanse ap chanje direksyon la nan moman map pale avè w la la. Ke vle di anpil moun ki tap vini la nan wout la, bon, m pa ka di yo retounen, m pa ka di yo pa vini. Yo poko janm konnen si antre a ap fasil pou yo. Nan moman map pale avè w la gen anpil moun ki Meksik ki te gen sa ki rele yo pwotokòl la yo ba yo a, ki tap ede yo jwenn e pou yo te ka fè kanè a pi devan. Moun sa yo fon fason yo sanble yo, yo fè yon bèl gwoup nan yo ale la. Yo tounen yo pran kafe de 17 la, m kwè se yè konsa. Konn jan yap sanble moun, ou menm ki nan lari Meksik oswa ki E tapatchoula ou poko gen kanè nan menw kache kòw nan de ou al met kòw nan lari ap pran nan de ou menm ki fèk vini pa ou al wè nan vè flannè la mete ti manjew nan kay ou kache nan kay ou pran pleziw lakay la ou pral met kòw nan lari a bro ale wi nan 509 la wi mete granmoun sou ou m diw talè m pral bon lòt tèt zen ankò moun kap antre yo moun kap antre anpil moun kap antre yo gen moun yo voye tounen isi. Bon konba yo trè byen. E gen moun ki tap mande m ki jan de tretman ke yo bay moun sa yo yo voye fèmen yo bòt kòm se bay prizon. Prizon konn dous? Prizon pa janm konn dous non. Bon talè m pral moutre w, m pral moutre w kòman, m pral m pral moutre w kòman kòman yo jere moun yo anndan an. M pap ba w tout zen an nèt, m pral moutre w kòman egzanp tankou lè lè lè lè ou rive e Mwen sonje m te di nan lòt videyo a, m te di nou sonje. Pase m te di nou anndan frèt a vre. Sonje m te di sa. Ou menm ki te gade videyo a deja, ou sonje m te di konsa anndan te frèt. Kote yo mete nou kounye a la, l ap enpòtan pou nou gen djakèt. Paske yo ban nou ak, y ap ban nou aksè kounye a pou nou gen djakèt. Ou konprann sa m di w la? Bon. E konsa bagay la ye. Kounye a la, yo gen yon lòt, yo gen yon fason yo fè la. E m pral montre nou ki estil bagay yo bay moun yo pou nou kouvri andedan an. Lè w andedan an, se bagay la, anndan an vrèman frèt. Vle di estil bagay yo ba ou a, menm si anndan an frèt, e Wap bay dlo. Depi w bay sa sou w kouvri baz wap bay dlo. Wap swe. E ta sanble, sa m poko fin konfime, map vini avèk nou nan lòt videyo. M poko fin konfime eske, m poko vreman fin konfime eske se yon obligasyon li ye pou kouvri tèt avèl. Pase jan li ye a, e jan ou di andan frèt la tou gen anpil fredi a. Map mande eske, eske... Baay sa yo bay la, eske l pap yon obligasyon pou ta kouvri tèt avè l? Paske jan l ye a, se yon baay, li vrèman, li vrèman cho, lè w kouvri avè l mwen te kwè l ap cho pase moun ki pase anba l yo, yo di m yo bay dlo, yo di m yo bay anpil dlo. Men jan l ye a, si w pa, m ta panse si w pa ta vle kouvri tèt ou avè l, ou te ka kouvri mezi bout kò w. M te ka panse yon bagay konsa. Men, m poko fè m konnen paske m pa ale. Ba m poko m poko tcheke. M ap tcheke enfòmasyon an pou nou. M ap vini avèk enfòmasyon sa nan lòt videyo pou m konnen èske se obligasyon li ye pou kouvri tèt ou avè l oswa si l pa obligasyon oswa si de tout fason si se fredi a k ap lakoz pou kouvri tèt ou avè l paske bagay yo pa dous. Antouka, se jan wè m di w la, se konsa zen an kòmanse pete la a nan men moun Meksik yo, nan men moun ki deja tapatchoula yo ki antre la mezanmi. Bagay la pa dous. Mwen konn bay la wadous. Se konsa l ye, m vin a zen an nòmal pou nou. Mezanmi, tòg pa konn wont. Ebyen yo jwe wè m di w la la. Menm kote tòg pa konn wont lan, fò tòg pridan. Fò tòg fè respè l, fò tòg konn sa l ap fè, fò tòg pridan tèt li, kache tèt li yon kote. San sa, tòg ka wont wi. Jan w wè m di w la la, ou ka fin bat raje a la baz, epi w antre Meksik. Lè w gade se kòve w vin fè. Sa vle di ke ou fin bat tout wout sa yo, yo di m wi, yo di m wout sa yo anpil. Wap wap fè nenpòt de twa semèn wap bat wout wap mache wap kouri machin wap depanse anpil kòb epi pou wap ta rive la a epi pou yo vè w tounen sa vle di ke se se se ga mete granmoun sou ou pridan pridan ou pa ka pou bwa rache nan lari a epi nan fè flandè non lè w gade w nan 509 la wi e konsa l ye wi se ou k pou pridan wi si w pa pridan baz wale wi jan w wè m di w la moman la bagay yo pa fasil menm. Ditou ditou, bagay yo pa fasil menm menm menm menm menm menm. Menm kote ou ap depòte moun yo a tou la a ou menm tou se, se kòm si m ta di w ou menm kap ki gen pou w vini la a, ou nan raje ou pral gen pou w vini la a. Se ke, se, se kontwole vini an wi paske pou bagay yo apèn ou vini ou ka wè ou vini, vim vini ou vini yo mare w yo voye w ale wi. M pa di w, m pa di w sa pou w rete pou w pa vini non. Pepe di pran kontwòl vini a. Si w gen moun ki deja ale a Tapachula, pran kontwòl, pale avè l pou w konnen kòman Tapachula ye nan moman an. L ap di w, je panse ke jan w ap m di w la la, l ap di w yo depòte, yo gentan fè 2 depòtasyon la. Pepe di yo gentan voye youn ale, lòt yo ap sanble yo la. Aktyèlman la yo te pran 97 la, m byen si yè ki te. 19 la. Yo pran, yo pran, yo pran 97. Sa vle di ke yo poko gen moun toujou la pou yo voye ale non pandan se tan m ap di w sa la a. Se kòm si se sanble ap sanble moun. Antre plis moun yo jwenn l ap pi bon pou yo. Pou nou l pa bon paske nou bezwen antre, paske nou ou konn kay tonton Sam n ap tann nou. Antouka mete granmoun sou nou. Pa kite yo pran nou. Pa kite yo pran nou. Kache kò nou wi. Paske wout la yo di nou pran la. Wout la anpil, wout la anpil mal wi. Ke vle di mete granmoun sou ou jan m ap di w la la a. Kontwole w. Kontwole w. Ok. Swiv pou nou a se m te chanje m di nou konsa m pral moutre nou kòman trètman an ye. M poko moutre nou sa deja, fò n swiv, swiv bagay la avè m nan. M pral moutre nou kòman trètman an ye, kijan de bagay yo ba moun yo paske m gen m gen m gen sa yo ba e m gen e kòmsi m ta bon dra. M pral moutre nou nou pral wè ki fòm dra yo ba moun yo la a. M pral montre w ki fòm dra yo ba moun yo la a epi dra pou moun yo kouvri andan kote yo al bouche a. Paske moun al bouche ka tonton Sam nan la. Pa panse moun nan kòmsi se nan otèl ou prale yo pral ba w bèl dra, yo pral ba w bagay pou kouvri non. M pa di li pa bèl non paske m poko kouvri avè l. Sa vle di kote m pral kouvri avè l la se kote m pral montre nou la menm, kote m pral montre nou la kijan de dra yo ba yo a, se la m pral eseye kouvri avè l pou m wè. Men pandan se tan map pale avèw la lè fè anpil chalè la mpap ka kouvri avèl anpil non sof ke mpral kouvri avèl yon ti kal pou moutre nou men nan ki sans men ki fòm li ye eske ou ta renmen wè sa dim si ou ta renmen wè sa si ou renmen wè sa ebyen bay yon like ok kounya la rete tann mpral mpral moutre w mpral moutre w kounya la pou wè. Kounye a m pral moutre w pou wè. Rete tann, rete gade avè m. Kounye a m pral moutre w la ki fòm, ki fòm dra yo ba moun yo. Men m pral kouche sou yon kabann la. M pral kouche sou yon kabann la pou m moutre nou men e pa vle di lè m kouche sou kabann nan e pa vle di se konsa yo bay moun yo kabann pou nan nan bagay la non. Sa vle di m pral moutre w sou ka sou yon kabann. M pral montre w kijan moun yo kouvri a ti bagay la. Apre sa tou, benyen an tou. Kesyon benyen an, depi ou fin, si w ap soti lakay ou, ou pral bouche, donk lè w te fin benyen lakay ou a, ou mèt bliye afè benyen an, atake w lage. Kèlkeswa sa fè yon semèn, konbyen jou, kote w al bouche a, afè benyen an bliye bay sa. Men sof ke, y ap ba w, y ap ba w ti papye mouye. Yo gen yon pakèt ti papye mouye, ou konn ti papye sa yo. M gen yo la a wi. M gen yo la a tou men talè m pral montre nou. Nan banm ti papye moule sa yo pou pase pou netwaye kò w. Men afè w konnen w sot lakay ou, o, m pral benyen, bagay sa yo, m pral met ti pafen, bagay sa yo, ou pral, ou pral, ou pral bat pou fre jan m ye a la? M rete travay di zòt travay la wi. Ou pral, ou pral benyen mete bagay sou ou? Non, pa p gen bagay sa yo, ou pa p janm santi sa menm. Paske kote ou pral bouche a, fè benyen an, ou mèt bliye sa. Depi w te fin benyen lakay ou baz, ou pa nan benyen ankò. Ou pa nan ben an ankò atake ou lage. Si ou wè ou pral nan ben, se kòm si m ta di ou se chanje, ou pral chanje, ou pral mete yon lòt kote, ou pral bouche yon lòt kote. Petèt, ou ka jwenn chans sou kote sa ou pral bouche w la ki ka pi gwo, ki ka gen plis posiblite pou benyen, ou gen dwa benyen la. Men kote ou wè ou pral antre, espesyalman ou pral bouche a, ou mèt bliye benyen sa. Bon gen moun ki menm fè m konnen afè bwose bouch la e pa fasil ditou non. E ak fè ti bagay papye yo ba ou a la, ti bagay papye yo ba ou pou netwaye kò la yo ba ou l. Bon si ou te ka pase l nan dan ou, li t ap fè w byen. Si w jwenn chans ou ka pase l nan dan w la fè w byen tou pase bwose a pap fasil ditou. Li pap fasil paske apre w vini antre ou pap gen aksè a dlo a bwòs kote w pa jwenn bwòs pou bwose. Dlo a tou e pa yon bagay ki fasil kote w va ye. Lè w bezwen bwè dlo yo gen yon tip dlo yo pare y ap ba w bwè. Ou ka pa jwenn tiyo bay ou fè tiyo bay ou bay bwè. Ou pa gen posiblite sa yo. Pase bouche w bouche yon kote w ye. Se nan men y ap ba w. E sa yo ba w se lè w ap pran. Ebyen antouka rete swiv avè m. M pral moutre nou la kounye a la e ki. Tip de bagay moun yo kouvri avè l la. Se sa m te vin montre nou plis avèk moun bagay moun depòtasyon yo. M vin di nou pridan anpil moun ki nan liy anlè a. M vin di nou pridan moun ki nan liy Chiapas, Tapachula yo pou nou pridan anpil. Paske si nou pa pridan nou kite yo voye n al nan 509 la, li pap janm fasil pou nou retounen vin la ankò. Se pa yon bagay ki fasil. Konprann? Si w pa gen rezidans nan men w, kòman w pral fè vini? A monchè, wap betize monchè. Enben rete la, m pral vin avèk avèk ba a la pou nou pou m wè kòman moun yo kouvri. M pa konnen si tout moun kouvri avèl, tout moun pa pase menm kote. Men nan moman kounye a la, si se sou zòn San Louis la w pase, men men men bagay yo pral kouvri a wi, men ni. M pral M rive, m rive, m rive. M rive, men towo a. Ok, e ba wòd ou anvi wè. M pral mennen w wè. M pral montre w wè, men ni. Sonje m te di nou tòg pa konn wont. Ou pa konn wont non, ou pa bezwen te pitit prezidan, depi ou tande yon depase ou al bouche, ou al bouche, ou gen, sa yo jan, jan yo trete w, jan, nenpòt jan li ye ou oblije pran l, ou pa ka di non non, m pral moutre w. Ou pap jwenn kabann konsa. Em. Avèk sa, sa ou wè a, em. Avèk sa se avèl ou pral kouvri, ou pral gen ap sèt ou kouvri anndan. Men, jan ou wè l ye a, jan n ap gade l la la,

Sa ta kon peyi gran peyi konsa, o mwen, o mwen yo ta bay moun nan, yo ta bay moun nan yon bon dra, yon bon lèn, yon bon pou jan di bay sa frèt, men pou moun nan, pou moun nan oblije kouvri, men avèk sa, e pi wap moun nan pran bal la, men wèl. Em. Well, sa ou antre anbal. Em, sa m di ou m pral konfime pou ou an mèt tann. Ou mèt rete tann mwen wi. M pral gade, m pral konfime pou m wè eske l obligasyon pou moun nan kouvri tèt li a vè. Pase sa w ap gade a la baz, se yon bagay ki fasil li ye. Lè w kouvri a vè la, jan w wè l la, ou wè l ti piti kon sa, ou wè l ti piti kon sa la, kòm si m ta di w se yon chasè l ye. Lè w kouvri a vè sa la, yo di depi e dlo ki te nan mwèl tèt ou an bay tout atè. Sa vle di ke m pral konfime pou m konnen eske se yon obligasyon pou kouvri tèt ou Se pa obligasyon pou kouvri tèt ou, sa ka rive ou kouvri avèl ou pa kouvri tèt ou. Ou konprann? Men si l obligasyon pou kouvri tèt ou, kon pwoblèm li ye. Konprann sa m di w la? Ebyen antouka, e m te vin ak sa pou nou jounen jodi a, m te vin moutre nou yonn nan trètman ke yo bay, yonn nan trètman ke yo bay. Lòt videyo m ap vin avèk e bagay kote bagay ti bagay yo bay pou netwaye kò a. Afè bwose a, m di nou sa bliye sa. M pral vin avèk ti bagay sa a avèk tou, m pral vin ak fòm trèt a lòt fòm trètman ankò, m pral tcheke pou m wè pou nou. Ki lòt fòm trètman ke moun yo gen andedan an, ki ap fonksyone la? Avèk sa, apre sa tou, m ap swiv pou m wè, nan, nan, pandan jounen an la pou demen, m ap swiv pou m wè ki jan de, e, ki jan depòtasyon yo ap mennen la a nan, nan, nan mouvman an la, e, pou m, pou m ban nou, pou m ban nou use, pou m mete bagay nan men nou. O, konsa nou pa ka fè a. Epi nou, nou pa ankouraje m travay menm non, nou pa abòne, nou pa pataje bagay yo non. Pase map fè gran efò pou nou la a pou m jwenn bagay sa la ou konnen sa ou wè la ou konnen kenpòt moun ka rantre andedan pou al pranl pou al pranl pou vin moutre pou vin moutre fanatik yo la kijan kijan de bagay li pral kouvri la a lè ou rive andedan an ki vle di pa lè sa ou pa gen mwayen ou ka al a dra a oken mwayen se oken rad ki sou ou a kap sove ou ou pa ka mete anpil rad sof ke ou gen dwa al a yon ti rad fen yon ti bagay mayo gran manch bagay sa yo men apre sa ou pap ka al a ale pil rad ou pap aji anpil bagay pou fonksyonan andedan antouka pridan. Sonje wi. E pi nou pa bliye pataje l pou lòt fanatik yo ki poko al bouche a wè. M pa dekouraje nou non. Nou ka ale pase lè nou rive. Se pa yon mizè l ye non lè nou anndan. Ki vle di sa pral depann de konbyen jou w ap fè a. Apre sa y ap lage w. Lè yo lage w, w ap jwenn fòm ou, w ap byen pase, w ap manje ti chiking lòt bò a. Ki pwoblèm ki genyen? Paske w pa fè tout vole, w pa fè tout tan w anndan monchè. Ou pa ka pran sa pou anyen. Epi èske tout tan w pral fè anndan? W ap fè yon tan anndan apre sa pou yo lage w. Ou konprann? Sa ka rive si w fè de twa semèn. Ou reziye w, kouvè a sa w fini. Swiv chire ap baw lot wi kot sa ou paka konprann nan an ah ma chère epi abòne pataje like pou lot moun kap vini yo ka wè tou e moun kap vini ki nan wout kap vini pouko antre yo pridan mdi nou paske bagay yo pap vin fasil pou nou nan moman kap vini la menm paske bagay yo komanse vrèman di anlè a la yo pap fasil menm non mete granmoun sou nou pandan nap vini an wi si tout fwa nou pouko ka vini nan semèn sa kap vini an mete kontwòl kontwòl pou nou wè pou lot semèn pou nou tande koman sitiyasyon yo ap fè koman sitiyasyon yo ap fonksyone koman bagay yo ap balanse nan moman sa kap vini an nan semèn sa yo la. Avan. Semèn 21 an la an nou rete kòba yo pral chanje yon lòt dimansyon. Si nou poko soti Chili, nou poko soti Brezil mete kontwòl pou nou wè. De twa semèn ankò pou nou wè kòman bagay ap fonksyone avan nou mete tèt ansanm. Paske bagay yo vrèman pa fasil nan moman an la menm. Li pa fasil menm menm menm non. Antre a pa fasil non. Ou ka antre epi lè w gade w al nan 500. Sa vle di mete granmoun sou nou. M pa di nou pa vini. Sof ke mete granmoun sou nou. Mete kontwòl tout ansanm nou pa fè anyen nan tèt cho. Pran kontwòl tout zafè nou. Avan nou fè yon bagay, pran kontwòl li tande zanmi pa m yo. Ok, m pale nou.